Destin m pa vlem menm non. Mwen vini destin kounya se lòd lap pasem kilè poum vini kilè poum pa vini lakay la li jis dim konsa si map vini fòm bikòp li fòm relel avan e poum pile kay sa fòm vin ak 2000 vèso. Kisa? Kòman pou pile kay la pou vin avèk 2000 vèso a? Ebyen bò isi an la se Destin ki peye kay bò isi an Destin ki fè tout bagay nan kay la Destin.
Manman Jodi. Poko, kisa m tande w di ti gran nèg la?
Hein? Kisa m tande w di ti gran nèg m tande poul vin bò isi an fòk li rele w nan telefòn lè fini ou ba l fòk vin la 2000 pesos li ba ou chak jou lap vin la kòman sa?

Frè ka aprann mwen, map konnen si se mwen ki granmoun nan oubyen se ou menm ki granmoun nan. Ou konnen timoun li ye, lap toujou, lap toujou aji, reyaji konsa ou konprann. Cheri, eskize m, m vrèman dezole pou fason timoun nan konpòte men Destin pap chanje. M pale avèk li, mwen blame l tout sa m fè, Destin rete menm jan, men m gon fason pou li kanmenm. Men mwen tou byen cheri. Ou konnen m renmen w anpil, e pou bebe m nan, depi m pa wè misye m pa alèz menm ditou. E segond pa segond m santi m pa vin wè nou. Menm si desten ap pale, sa pa ka ebranle m, sa pa ka fè m pa viv la. Konprann sa m di w la? Paske m renmen w. Ou se fòs mwen. Ou se de grenn nan zye nan tèt mwen. E depwi chak segond pa segond ke w ap pase nan lespri m, w ap fè m pi damou. E bebe m nan, mwen swete w, m di w yon gran mèsi pou bèl bebe sa ou ban m nan, ke pa gen yon Karayb rele m pou m ta ba w vag. Dakò cheri.
Mèsi.

Sa se vi m. Sa se pitit mwen. E si sou wè m tout sa w fè m, ou wè m tounen isi ankò, se pou madanm ak pitit mwen. Yo ba timoun nan twòp love baz ou ka fè timoun nan masisi ti gason liye menn e twòp love yo te ba Mendel li menn ki fè w vin masisi konsa baz. Boo. Wap di moun nan trop love bay zen di gason yo men nou pa bay yo wè di gason an men annik ou vini men nou kore pitit ou men epi sak gen an men nou lage ou lage nan kay la men epi djaw vire wale men ou pa aji kon bak bann men non men. Non pou pitit mwen e tout sam papa renmen. Misye gen yon bagay nan tèt li menn se kòmsi lap kriye sou figi Bro lèse non lèw gen pitit wap konprann bro Shit man. M'en lèw gen paw la wap konprann.

Ou konnen vi sendomeng lan kijan sa ye piga ou ta ou al rantre nan pale avèk ti gason nan laj ou ye pou le moman ou tande paske isit vakabon isi yap fin baw vant kan yo fin yo lagow yo lon ti chanm kay metew Epi yo lago avèk yon timoun ap pase mizè m pa ta vle sa rive w pitit fim manmanw vle byen pou ou cheri kenbe tèt ou tande prensès mwen ou tande cheri m nan kisa w pwomèt mwen cheri.
Oh oh kolòn bon ak pase menm mwen kape nan pwen la. Mal pase boo.

Ou pap fè sa.
Ebyen ok cheri mwen. Ou se yon bèl pitit fi, kenbe kò w. Pran tan pou fè yon bon bagay. Nan laj ke ou ka renmen se lè w nan 20, 25 an. Tande cheri a. Pou le moman, ou poko ka nan renmen. Kèlke se swa timoun ki ta va pale avè w, di w poko bwè lekòl banm ou mete w tande. Se m konn jan moun ap pale avè m. Mwen pa enterese pou sa. Ebyen ok cherie pa nan pale a wa bèbè e timoun ou ye ou poko ka nan mennaj ou tande cherim nan a laj ou ye kounya la yon moun pral diw li renmenw se pa janm vre ou tande cherie a. Jiyèm Karèm ou konnen m konprann wap banm konsèy vre men konprann mwen frè lè w gentan abitye ak yon moun li gentan fè w santi kiyès li ye li difisil pou kite l boo. Wap gade w la matne mwen vre mwen mizè nan figi w matne ou pa konprann m ye.

Hein 25 ane lè sa ou ka reflechi ou ka ou konnen byen avèk mal wap konnen ki moun pou chwazi avèk ki moun pou pa chwazi pou le moman se renmen foli ke ou pral fè ap koute ti moun kap pale di yo renmen w ou panse se nan reyalite ou tande cheri a dakò pitit cheri.
Bon mèsi. Dakò cheri.

Son pitit ki wòdon wi. Bon, pou m byen di w, m ap fè yon pale ansanm avè l. Ou konprann? M ap fè yon pale ansanm avè l pou m wè si m te kapab pran tèt li. Se sèl solisyon m te kapab fè pou. Pran tèt misye pou m wè si misye t ap. Yeah. N ap pale. Yeah. Yeah. Ok. Let's go. Lanmou ka fè ou aji kou moun fou Lanmou ka fè ou fè sa w panse ou pa t janm te ka fè Lanmou ka fè w ap mache ou pa konn kote ou prale Lanmou ka fè w ap depale pandan w ap pale Lanmou ka.